Manman piman banm di yon bagay. Gade wè m pa play baz. Yow degaje w met cho baz Banm kontwòl kouzin nan granmoun ok Baron ki fè pu literati yo la m pa nan yo zanmi m Banm kontwòl kouzin nan baz Epi gade m pa gade m pa vin fè gade pu literati avèw la Ann konkli baz Epi sa kap fèt la pou l fèt. Banm pale avèk yon moun la nap pale aprè tande fa Dakò.
Yo fèm wont.

Fòk grenn misye bouyi nan chodyè nou bòs la Grenn kap bay madanm ou pwoblèm nan fòl bouyi nan chodyè nou bòs la oo pa yon sa Yo banm diw Ou wè dosye sa Yeah Se mwen k pou jere dosye sa Alèz bòs la Nan ki sans Tande tande Nan ki sans m diw se mwen menm ki pou jere l Yeah E mwen k pou met bal sou misye M bay pwoblèm lèm fin tire misye ou menm Si wap boule kò a oubyen si wap fè lòt bagay avèl so I don't know.

Analiz gentan fèt.
O o tout bagay gentan sou tab. Map rive sou kouzin nan. Fòm manje. Map manje manzè pou lòd. Ou konprann? Map manje manzè pou lòd. E manzè ap banm kontwòl kouzen an. Ou konprann sam vle diw la? An palan de fa. Ou konnen gen bagay nou pa oblije lonmen non misye nan lari menn. Paske ou konn lajege zòrèy. Ou konprann sam vle diw la? Lajege zòrèy. Yo, mwen s la. Oh ok
ah loval sendomeng se misye se misye lova kite se misye lova kite pou vin transmisyon ah ben ok pa gen problème banmsou bagay banmsou bagay ye kilè w panse w ka rejwenn m kouzen
pita map fè tout sak posib poum kwazel eske pandan kwazel la. Eske ou kapab fem wel oubyen ou vin avel ban mwen. Oh kouzin nan? Yeah. Kèt kouzin nan kouzin nan e So map met granmay map met granmay ok map met granmay. Ou byen di w son chwa ke ou gen nan men w la. Son chwa ou gen nan men w. Swa ou banm kouzin nan. Swa ou banm kontwòl fa. Amm! E m ta swete jou wap mennen fa ban mwen oubyen jou wap banm kontwòl misye a ou ban mwen l byen. Oh bòs la bon bon bon sil le fo. Mal konplo a
ap fizye misye kanmenm pou m konn pou m fè ou konn kiyès rele Miyou an. Map voye misye al dòmi. Map fizye misye map elimine misye nan vi a. An se ok!

Se paske kòmsi ou konnen ah mon chè men ah boss la gen de bagay kòmsi boss la gen de bagay gen de bagay gen de bagay jan pou fè yo ou konprann ou konn ou konn ou konn yon misyon rete yon misyon but m pa vle kòmsi presipite sou bagay yo epi pou pou poun mal pase. Ok pwochèn fwa depi wap soti gade toujou di boss la map soti wi mwen m ou konnen paske ou konn non depi m nan misyon wap konnen boss la ou konprann sa m vle di w la depi m nan misyon wap konnen boss la epi so si w konnen w paka fè l pou kont ou m gen lòt moun so m ka met ansanm avèk ou pou pou fè bal Oboy limyè gen pou mwen chaje gen boss la e paskem wè son ti baay ki izi pou mwen ou konprann sa e baay mka fè lèt lèt wi boss la. Ebyen ok pa gen pwoblèm banm kontwòl kouzin nan banm kontwòl fa Boss la oh sak vini an granmoun Boss la gade Bien alèz alèz yo kisa wap fè Yo nap nap map just file la boss la so map try.
Map try pou m ka rejwenn yo wi. M ta rele
motherfucker a vin chèche m la paske machin mwen an pa nan lòtbò a la m te ka al depoze w ebyen so map mete w pi devan epi aprè ma rele vin chèche m ebyen ok anpil respè wi menn.
Sou boss lan ap detripe misye. Fwa pa gen dwa anvi menm.

M tap tann tann moman sa. M te di paran m sa deja men m te di lè ki moman pou repriz map fèl konnen epi pou tout bagay ok. Ok pa gen pwoblèm.
Tou fèmen w deyò wi. Ou mèt fèmen.
An pasan m byen kontan ti vizit la wi kouz. Ah ou menm ou wèm souvan. E matant mwen ki pa janm wèm souvan so m pa Ah wa souvan wè nan lari oubyen pale nan telefòn avèk lè w vin lakay mwen e pa menm bagay. Bon apa sa m santi matant mwen trè kontan wi. Ah moun yo kontan anpil bagay sa ou pa jwenn yo souvan. Ou pa dwe lage nou konsa. Konnen m pa gen tan. M pa gen tan pou m vin wè matant mwen non. Menm si w pa gen tan ou ka kreye yon fason pase moun yo e fanmi w yo ye pou. Ou sonje dènye fwa m te pase m te vin kote w m pat jwenn ou. E depi lè sa m wè matant mwen tou bon jodi a m vin la matant mwen ban m yon bèl akèy menn. Ou konnen moun yo e pou ou yo ye deja monchè ou konn moun yo renmen w ou konnen yo paka pa pa ba w bèl akèy. Matant mwen ban m yon akèy la daf. Matant mwen chifonnen mwen pandan ou anndan nan salon an epi mwen m te gentan jwenn li deyò a. Ou konnen fi sa ap toutan ap mande pou ou wi. Ou pa wè fa, di fa m pa janm wè l.

M an obligasyon pou ke m renmen avèk fi an pase chak tanzantan tanzantan nou kwaze se menm bagay sa l ap repete. Bab Djo, ou pa ta ka yon lòt moun ke yo te ka pran ke madan marye a? M pa di w bagay sa yo gen danje ladan yo? M konprann sa w di m nan wi. Ou pa konprann, si w te konprann ou pa t ap retounen vin di m ou fè sa, paske lè w te vin di m sa ou potko fè l, men m te ba w konsèy, m te di w pa fè l paske l pa bon. M p ap fin di e pitye non, ou konn wè kòmsi yon moun ki koule nan kò w toutan toutan.

Gen bay bezwen bezwen wi kèt. Oh sa n gen la pa m wè nou etranj. Mwen vre m wè nou biza wi.

Bon banm diw, si pandan ke lò te soti avèl la, maril ou byen m pa konnen yon lòt moun li te wèw, li te kòmsi tou yo, ou tap mouri ansanm avèl ou byen kontan tou? Bon m kapab, m pat vrèman panse a tout sa yo. Men fò konnen nan vi a fò panse avèk tout bagay, pozitif ou negatif, fò panse avèl. Bon kouz, san te kache, m kòmanse santi m renmen fi a.

Wi m anfòm
m anfòm. Kaka banm di w li gen mari li marye men ou menm poukisa ou pa chèche yon lòt moun pou fè vi w tou pou marye. Mwen eseye anpeche sa plizyè fwa pa bliye m di w li vin pale avè m m toujou ap meprize l so Se menm moun nan mi ansanm avèl m pa oblije ap fè sa toutan koz toutan nap nap wè nap pale epi.
Ok men lè w mouri tout bagay ap fini li menm la pral reviv a mari. Kouz kouz pa mete mouri an pa mete mouri an. Pa mete mouri a paske ou pa konnen sa gen danje ladan kifè w di m pa mete mouri a. Bon m konnen m konnen l gen danje so. Ou pa konnen but m vrèman pa apresye sa non paske. Ou pa tande lè m pale avè w, paske si yon jan de bagay konsa ou vin kote m, se paske w te bezwen yon konsèy, pa vre? Egzakteman. Si ke m ban w konsèy, ou sipoze, m pa pral di ou pral pran avèk san pou san, men ou sipoze kòmsi fè tèt ou travay pou di ke, e, sa kouz mwen di m nan, li lojik wi, ban m eseye gad kòman m ka jere sa. Kouz, kouz, ban m di w, pa enkyete w, m konnen ou renmen m. Aa, men kouzen, gade yon grenn. Di, di talè n ap pale, talè n ap pale, talè n ap pale.
Non, m pa apresye sa. M konnen ou p ap li mal.

Men jan ke m. E pa sèl mwen menm, ou konnen tout fanmi an, paske ou konnen fanmi an renmen w. E ban m di w sa tou, ou pa menm bezwen mete matant mwen okouran. Ou oblije di l sa. Se pa lè pwoblèm nan pou m al di l ke w te gentan mete m okouran w te yon madanm marye. Kenbe sa sekrè. M pa gen oken sekrè m pral fè pou ou nan sa. Ou pa renmen m vre? Paske m renmen w. Pa renmen w, e pa sèl mwen menm ki renmen w.

Poukisa? Paske je t'aime.
M pa oblije kwè l non. Paske se ok menm m pa renmen mwen. Ok.
Alò m konnen se pa tap devwa m. Etan ke yon moun ke m kwaze de fwa pou m tap ofri l yon woz, men m tèlman panse avè w, m toujou vle kòmsi pou m toujou fè w yon òf kèlkonk oubyen ok jis pou n ka gen yon abitid. Alò m panse. Banm di w, banm di w, banm di w. Ou panse se flè a k pral mete souri sou lèv mwen? Alò se paske m wè w sanble avèk yon bèl woz, alò jis pou m senkwonize w. ansanm avèl ok paske tu la ressemble. Aww men m pa wè m pa wè l m pa wè l lojik but m santi sa kòmsi li biza li parèt yon ti jan nyè pou mwen paske ou gentan pote flè pou mwen mwen pa m pa m pa m pa fin konprann sa m panse s on moun kòmsi fòk ou te gentan gon amitye kòmsi ki te trè pwòch omwen m te ka panse sa men nou senp wè yon sèl Waww m pa wè rezon pou fleur te gentan la. Ok andedan kè m amitye an tèlman pwofon e si m te gen pèmi m t ap ofri w bag deja. Men l pwofon pou ou l pa pwofon pou mwen bag kòman kòman bag kòman ou ka banm tou banm tou banm tou ou di yon bagay pou ofri m bag bagay la pa fasil mwen sonje m te di w sa dènyèman an bagay yo pa fasil konsa jan w panse l la l pa konsa paske mwen menm m pa menm jan avèk tout fi.